Wè locha jodi a la jodi samdi e non dimanch la nou te ansanm nou tap fè yon live de eske Ayiti sou wout chanjman men m gon bagay kap pase tèt mwen depi semèn pase pou m ta mande w kisa w konprann de mistè kisa ki yon mistè nou konn kontre souvan Ayiti kesyon sa men nou gen dout de li eske w ka banm yon kisa ou konprann de mistè mistè Aprè, si yon moun konprann pa konprann kesyon an, ou ka fè yon lòt videyo epi pou ou esplike kisa ki rele mistè a an tèm de ideyoloji pa ou avèk moun ki pa konprann oubyen moun ki konprann an si l ka aji sou li la aji aprè avè w Docha. Ok, mwen panse se yon trè bèl kesyon, m salye tout moun ki gen dwa al gade. Videyo an, poze yon kèlè kesyon, men se yon kesyon ki toujou ap fè la yn, kote ke moun ap poze kesyon ki sa k yon mistè, e yo konn rive menm pi lwen yo di w pa chèche konnen ki sa k yon mistè paske gen bagay ou pa ka rive sonde, paske yon mistè rete yon mistè. Men pou mwen menm, ou byen poze kesyon an, ou li nan ideyoloji pa m, paske de tout fason les idéologies peuvent être toujou diferant, ou konprann, donk ou gen dwa ka gen ideyoloji pa w de sa, mwen menm mwen gen dwa ka gen ideyoloji pa m de sa. Pou mwen menm yon mistè, si l t ap monte nan lang afriken an, nan lalang kikongo, yo t ap di mistè a sa nou te kapab di yon awo nan lang kikongo. Yon awo sa vle di ki vle di mistè se yon bagay ou poko konnen, ou poko dekouvri l, toutotan ou poko dekouvri l li rete kòm yon mistè pou ou. Men infwa ke ou vin dekouvri sa ou te rele mistè a, sa vle di Li vin pa li vin pa yon mistè ankò. Sa vle di, pou mwen menm se ideyoloji pa m apwopo de sa. Tout sa k yon mistè, se yon bagay ou poko pèse, se yon bagay ke ou poko konnen. E toutotan ou poko konnen l, w ap toujou wè l rete kòm yon mistè e ou p ap janm ka jwenn yon solisyon pou li paske li toujou rete kòm yon mistè. Men in fwa ke ou vin rive nan yon pozisyon, ou vin dekouvri l, ou vin detekte l kisa l ye, lè konsa li vin pa mistè ankò paske ou pral jwenn yon solisyon pou li. Menm jan ou konn tande moun yo di w nan Bib la, yo di w Bondye li rete kòm yon mistè. Sa vle di se paske y ap chèche konprann ni pou yo, yo pa konprann ni yo prann li rete kòm yon mistè. Men pou moun ki chèche konprann egzakteman sa k Bondye a, e yo vin ansanm avèk dè definisyon, kòman l pran nesans, ki kote li pran nesans. Yo vin di w non, li vin pa yon mistè ankò. Nou ka pran egzanp Jezi, lè w di l se yon mistè, se yon bagay w pa konprann, se yon bagay ou gendwa pa ka dekouvri, men lè ou vin konprann se yon envansyon imèn kote l pran nesans, li gen yon manman menm jan mwen menm ansanm avèk ou, li pase 9 mwa nan vant manman l l ap nouri nan yon likid amnyostik vant manman l ke li respekte tout prensip imèn yo, li fè 9 mwa apre manman l vin kase lezo l akouche l. Lè konsa l vin ba yon mistè ankò paske. Tosha fè yon ti rapèl tou. Ou konprann? Ou kouri ansanm avèk kesyon twòp. Jis ou mèt poze w pou w reponn. Gen moun ki pral gade l la, ki pral di miche kouri twòp. M jis pa ka konprann li. Ki pral pase videyo a ki pa t 50 fwa, sa pa yon pwoblèm. Men ou kouri twòp. Ou mèt poze w pou w reponn kesyon. Pase afè pa w, ouvè kò w. Gen de pawòl w ap di la, tout w ap kouri ansanm avè m, m vin konfyouz. Ou mèt kontinye nan kesyon an. Sonje kote ou te ye, epi ou mèt ale. Ou pa bezwen kouri tchwe tèt ou pase. Bon, nòmalman kòm ou konnen mwen m son nèg ki vrèman abòdan, sa vle di m ka toujou poze yon sijè la, m ka toujou pou fè moun konprann, m ka toujou vin avèk plizyè tèz pou m esplike ou le sans ke mo mistè a li menm ke l gen ladan l. M ap di w ankò yon fwa, yon mistè se yon bagay ke ou poko pèse, se yon bagay ke ou pa konprann. Se yon bagay ou paka jwenn yon repons pou li se sak fè ou di mistè. Yn fwa ke w vin jwenn yon repons, ou vin konprann li, li vin pa li vin pa yon mistè pou ou ankò. Wè. Ou konprann? Wè. M a m alèz la. Wè nou reponn yon m alèz. M pa konn si lòt moun ki pral konprann yon ka alèz. Men kisa ou konprann de yon bagay ki egziste avèk sa k pa egziste pandan ta pandan n ap pale de mistè a? Ok.
M panse se yon bèl kesyon ankò. Yon bagay ki egziste avèk yon bagay ki pa egziste.

E si w voye al kote loucha ye a, y ap jwenn loucha. La a, ou ka pale de egzistans de loucha. Men yon bagay ki pa egziste, sa vle di, se yon bagay nòtman ou pa ka pale de li. Paske li pa egziste, ou pa ka pwouve l, ou pa ka montre l. Menm jan ou ka di, ou ka di Dye. Sa vle di ou pa ka pwouve l. Se sa k fè ou di ou Dye li menm ke l pa egziste. Paske vèb la vin parèt twò fèb pou ta eksprime, pou ta pale de non sa a. Paske ou pa ka pwouve l, ou pa ka menm montre l syantifikman.
Ebyen, se sa k fè m poze w kesyon sa a. Lè m di w ki sa k rele yon mistè ansanm avèk ki sa ki egziste avèk ki sa ki pa egziste. Gen moun ki di Dye èt espri, men yo di li la ansanm avè nou. Men, m vin konfyouz lè yon bagay egziste avèk li pa egziste. Paske pafwa gen yon bagay yo di w li egziste, yo epoutan ou pa ka wè l. Men li fè prèv ke li la vrèman ansanm avè w. Ay, jan moun yo kwè l ladan nan, e se sa k fè m poze w kesyon sa a maten an pou m konn kilè yon bagay egziste avèk lè l pa egziste. E se sa menm ki fè m poze w kesyon an. Non. E tout sa k egziste se yon bagay ki palpal. Se yon bagay ki palpab, se yon bagay ke ou ka touche, se yon bagay ke ou ka montre. Mwen menm, ke mwen menm mwen egziste. Ok, men lè w ap pale de Dye, Sa vle di, lè yo di w il est esprit, ou pa ka pwouve l. E sa k fè dèfwa, vèb la ou ka anplwaye le vèb deta, se le vèb èt. Menm jan w ta di Dieu n'existe pas, men il est. Sa vle di se le vèb deta pou pèsonifye lenpòtans de Dieu paske ou pa ka montre l. Paske lè w di lespri, lèspri se lenèji. Se yon enèji. Paske yon enèji se pa yon bagay ke ou ka wè, se pa yon bagay ke ou ka touche. Men ou ka santi l. Ou konprann? Ou ka santi l men ou pa ka touche l, pandansetan tout sa k egziste se yon bagay ki palpab. M ka di w radyo k ap jwe a la li egziste paske ou ka touche l. Ou konprann? Mwen menm ou ka touche m. Ou konprann sa m di w? Sa vle di ou ka pwouve ke moun ki egziste. Men tout sa ou di egziste dan le le vrè sans menm de se mo depi ou pa ka montre l, Ou pa ka touche li pa palpab, sa vle di li pa egziste otomatikman. Sa vle di tout sa k egziste se sa ou ka pwouve l. Dèske ou pa ka pwouve l, li pa egziste. Ok Locha, avè nou se te Locha ki t ap fè deba sa pou nou. Avè ou sou tab la se te Emmanuel ki t ap poze Locha de grenn kesyon sa yo. Locha kisa w ap di an dènye mo w ansanm avèk moun ki pral gade w yo? Èske w prè pou w reponn kesyon yo pral poze w nan videyo sa? Bon, nòmalman, dèke mwen menm e M kontan pou kesyon w poze yo, m panse se son dè bèl kesyon ke w poze e m panse sa ka fè, se son dè sijè ki toujou ap fè la yn ou konprann men tout moun reponn yo nan dimansyon pa yo, nan kapasite pa yo ou konprann chak moun bay opinyon, bay ideyoloji pa yo ou konprann se pa fòseman sa m di a pou tout moun arive dakò avè m, gen moun k ap dakò, gen moun ki p ap dakò e se nòmal ou oblije. aksepte avèk tout moun ki dakò e tout moun ki pa dakò si non lavi pa tap gen sans ou konprann. Anfòm locha, di yon dènye mo pou moun yo ka ale, yon dènye mo sèlman pou moun yo ka alèz nan kesyon pou nou lage m panse ti video sa li pral fè it sou rezo a. Nòmalman non pam se Locha kòm te dil deja donk nèg latibonit Gonayiv ti Bayonet li pam tout tan e m swete moun pa lapidem sa se ideoloji Locha Cheri ou konprann pa ideoloji pèsòn sa se pwendvi pam apwopo de kesyon Emmanuel poze m Donk yo se ideoloji pa m M swete tout moun konprann mwen e pa lapide m Se ideoloji pa m Mèsi.
Anfòm locha bon bagay bon bagay respè chapo ba.